Men m gentan konnen mouvman atis la m pa ladan l m pap baw manti. Men ou menm ou pa yon aktris ou gen zye sou ou tou. Ebyen banm diw cheri, m son moun ki jalouz anpil m pa pral renmen yon atis vre pou vin mete m nan pwoblèm vin fè m ap fè jalouzi chak jou e m son moun ki pè pwoblèm nenpòt ti pwoblèm epiw gade gad ou wèm tounen i. M pap ba w manti se pou sa m gentan konnen tou e pa anyen serye atis yo ka regle avè w jis pase yon bèl moman paske tout gen moun pa yo nan vi yo deja m pap pran chans mwen menm m pa prale m pa pral ba yo plip plip mwen pou granmesi mwen pase mwen menm son vi stab m bezwen sensyèman son vi stab m bezwen son mari m bezwen son moun ki ka kanpe avè m ki pou ede m avanse paske ou konnen fi nou pa ka fè tout bagay yo pou kont nou vrèman. Gon seri de desizyon map pran sim te gon on moun vre. Non men kounya sil de moun widiana ye sou al pou on moun on ti on gason tout sa w di wi a menn mwen mpa kwè sa ap mache non. Em pa vle l konsa m vle on moun ka di sa se moun m wi on moun konnen ki ka pase widiana lòd. Li wè widiana ap fè sa pou l di m pa vle sa nan li t gade w sèlman widiana ap poze.
Paske w konnen lè wap viv pou kont ou ou pa vrèman gon on moun. Kap ede w jere tèt ou. Ou fè ou fè betiz wi men mwen menm m pap di m fè l non pase m laj foli an m gentan pase l m jere tèt mwen anpil jan map di w lan bay Jessica avèk Junio an sanse kraze relasyon m klè m men cheri w mèt ap gade videyo sa a l mèt rive sou w li sanse kraze relasyon m klè e m santi se pa yon bagay kap mache vrèman. M santi se bon bagay kap mache. M fòse anpil, men m santi se bon bagay kap mache. Paske jan sa ye, jan bagay yo ye, se bon bagay kap mache. Men nou poko abandone vrèman non, men klè se bon bagay kap mache. Men m espere misye si l pral gade entèvyou a. Lap voye l ba li.
La eseye konprann e pou li amelyore bagay yo. Paske tout moun fè erè nan lavi e nou aprann de erè nou yo. E m pap ba ou manti, si w pa fè erè gon pakèt bagay ou pap konnen nan lavi. Egzakteman, mwen menm m pran erè m yo, m di fòk yo te rive m pou m te vin moun m ye jodi an paske m aprann de yo anpil pou m pa fè lòt ki pi grav. M pa di m pap fè erè non paske nou pa pafè. Men paske lè w fè erè sa pèmèt ou konprann moun e ede moun tou paske ou kapab gen ou aple pou w gen pitit, ou aple pou w gen sesi ou gen sela pafwa si w pat viv bagay la. Gen seri de danje timoun nan kapab pran chemen vè li men ou menm gen seri de eksperyans ou pat genyen. Kòmsi ou gen dwa wè sa pa anyen ou kite l ale ou di a e timoun li ye pi devan la konprann. Men ou menm ou te gentan fè eksperyans lan ou kapab met timoun nan chita ou di bon ok cheri m pa vle w fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. Wi, mwen menm jan m di w lan m aprann de erè m yo anpil. E mwen m toujou la pou m bay moun konsèy lè m wè yo sou liy m te ye an pou yo pa fè erè m fè yo. Ou konprann paske m santi gen de bagay ki rive m si yo pat fèt m pa tap janm pran menm. M pa konn si w ban m yon ti pèmisyon pou m pou m kite yon ti mesaj pou mennaj mwen an. M pa gen pwoblèm, ou kapab, kamera pou ou Ruth Anna. Cheri bon m di w yon ti bagay. M konnen m te deranje w, m konnen tout sa k pase yo. Ki enpak yo fè sou ou. Men m renmen w anpil ou konn sa. Donk mesi anpil m mande w eskiz. Men li pa janm vreman di m eske nap kontinye oubyen eske nap bay vag. Men li neglije m anpil. Jodi a e dènye mesaj map kite pou ou. Gen anpil lòt kap eseye. M te ka pou yon chans. Men akoz m gen lanvi m pa vle al twonpe l. Map di w sa sou plato landyèz TV an. Si w pa vle m ankò, si w wè bagay lan. Pa ka kontinye, n ap kraze yon kite sa epi pou n bay yon lòt yon chans li. Nan pwen nan moman yo la m plenyen anpil sou entènèt la. Ou trè plenyen. M plenyen anpil. Bon ou genlè renmen nèg sa anpil wi. Non m gen m gen santiman pou li malgre se pa yon moun m twò abitye avè l paske l pa viv isit. Nou rankontre yon sèl fwa deja. Yon sèl fwa deja men m vrèman gen santiman pou li, pou jan l te konn trete m, pou jan l te ye men kounye a m santi l tèlman neglije m. Cheri si w pa vle m ankò, n ap kraze yon kite sa. Zanmi m. Degaje w ou gon bèl ti madanm konsa byen anfòm byen bèl degaje w padone madanm ou pran madanm ou epi pou bagay yo avanse. M di l sa wi m parapò ansanm avèk anpil jèn fi kap viv nan sendomeng m pa vin m pa vin denigre yo non men m vrèman vrèman ke gonlin M vre manke bon lign jis pou m ka sove relasyon m. Gon pakèt nèg nan box lan kap koze avè m. Men m pa bay sa twòp enpòtans paske m konnen m gon moun nan vi m. Pase m renmen m renmen l. Sensèman m renmen l m santi m gon feblès pou li. Men nèg sa li fè m kriye twòp. Donk si w pa vle ankò cheri, si w santi relasyon an pa bon pou w ankò li senp. Men li pa janm vle di m nap abandone. Li gen dwa fè nenpòt de twa kat jou. M pa janm tande l wi. Li vin pa wè m sou menm ang lan ankò paske lè yon moun pèdi konfyans nan ou li pèdi l nèt. Li difisil pou l reprann. Men cheri m pale avè w sou plato Landjèz TV an, si w pa vle kontinye ankò li senp. Nou granmoun n ap di a cheri n ap fè w kite sa. Epi mwen menm lè sa mwen m ap konn sa m ka fè avi m. Tankou Fed te di m ou s on bèl tifi pran tèt ou epi pou jwenn yon moun ki pou fè bagay serye avè w. Se sa m vle. M gen 24 an imajine w byen tout laj foli m gentan pase deja. Gras a Dye, nou gen dwa, nou gen, m pap kite. Gen seri de ti bagay ki pa pwoblèm pou ou. Yes, gon seri de ti bagay. Gen nan nesesite m pa ye pou m ap fonksyone avèk moun pou nesesite. E pa sa nou vle. Nou vle yon moun ki pou ede nou kolabore, yon moun ki pou ede nou, ede nou kore. Dayè m anvi fè yon biznis. Men fon pa m pa ka fè l pou kont mwen. M ap lite anpil la pou m wè kòman nou ka reyalize sa. Ou gen popilarite ase, dayè ou nan yon kominote ki gen yon pakèt Ayisyen e ou gen enfliyans. Nenpòt sa ke ou fè, ou fè yon studio, ou fè yon lòt bagay, w ap jwenn fanatik ki deplase vin. M panse ou ka pran egzanp nan premye casting ke ou òganize nan República Dominikana. Nòmalman m gen anpil moun ki renmen m. M gen anpil moun ki renmen m, gen anpil moun k ap mache avè m, pa gen yon biznis m fè la, kèlkeswa kote moun nan ye pou l pa vin sipòte m. Imajine w byen, gen moun ki sòti jis Babalo, gen moun ki sòti jis Santiago pou yo vin nan kasting nan. E genyen ki nan pwojè an, lè tounaj ap fèt, yo vini byen bonè pou yo jwe. Pafwa yo gen dwa pa ka ale tou, yo dòmi kay Jessica. Yo dòmi kay Jessica pou yo ka jwe. Moun yo tèlman renmen sa. Imajine w si w wè moun nan ka fè sakrifis sa pou ou. Se paske l renmen w e pa biznis ou pou l pa vin sipòte. Nou anvi fè sa men fòk nou gen yon moun ki ap ede nou kolabo. N pap kite moun nan fè l pou kont li. N pap di l. Paske nou menm tou n ap antre ti aktivite pa nou. Nou bezwen yon moun ki pou ede nou jere, ki pou ede nou avanse. That's it. Mezanmi piga yo di se yon nèg w ap mande nan show a non. Non men klèman ou di ke ou gen yon moun nan vi. Wi m gen yon moun nan vi men. Janm dil lan, si nap kontinye cheri nap bay tèt nou chans lan, si nou pap kontinye tou ke nou met granmoun sou nou, nou fè yon dyalòg, nou kraze yon kite sa epi pou nou pa bloke tèt nou pase nou bezwen moun.